Pa dekouraje, menm lèw santi ou pou kont ou. Mwen vin diw yon bagay menm si w pap arive konpwann. Map fè video sa san filtè. San m pa koupe videyo a. Se konsa m ap fè videyo a. San filtè, san m pa koupe videyo a. Ki sa k pase? Ki sa m vle ansenye w? Mwen menm, mwen ranje telefòn. Mwen vann telefòn. Mwen vann tout sa w gade deyò a. Tande byen. Anpil fwa, gen moun ki toujou pa konprann kote w soti, kote w prale. Tande byen sa m ap di w la. Tande m byen. Tande m byen. Bon gade ki kantite telefòn ki anfas ou la, ki kantite bakòp, e gen plis toujou, banm fin do sa map diw la poum ka poum ka pwomennen pou mou do. Oh. Nou pral. Imajine w, gad yon telefòn. Anpil moun, anpil moun gen bezwen telefòn sa. Wè li? Wè? Oh! E gon ti moun ki tap fon dezòd avèk on mizik te yo a. M te oblije. Moun pa oblije, konpwann byen sa map diw la, note byen sa map diw la. Moun pa oblije konpwann rèv ou. Men, ou menm. Ou oblije kwè ladan l. Pa dekouraje menm lè w santi ou pou kont ou. Jounen jodi a w ap gade kantite telefòn, kantite bakòp, kantite bo sim ki la. Ebyen si m di w m te kòmanse avèk. 2500 pèso ou va dim se manti map bay. M fè video a san filtè sanm pa koupe video ok sim va di w m te komanse avek 2500 pèso. Jan wap gadel ou wè kantite tehon ki la ou wè ou wè kantite tehon ki la ou wè kantite bosi gade tout sa wap gade la se bosi banm moutre w banm moutre w se bosi yo si w gen bezwen yon ou kapab toujou plase kòmand paw la depi w gen bezwen yon tout sa wap gade la yo se bosi yo ou wè yo
ou wè w tande.
ok. Tout sa wap gade la se bon signe wi e si w bezwen yon bagay konsa tou kap gade w la wè banm wè banm wè ok pa gen pwoblm ou wè yon ti bagay ou kapab ekri ti tire pa a m te bliye pou m montre w ti pano solèy sa ki nan kwen an ok pa gen pwoblm m pa vle montre w plis se jis pou sèvo w pa twouble. Sonje map tounen retou san. Banm repran sa m sot di a pou ou. Moun pa oblije konprann rèv ou. Men ou menm ou oblije kwè ladan l. Pa dekouraje menm lè ou santi ou pou kont ou. M pat vin pou m rete non. M pat vin pou m rete. M te sèlman te vini pou m te. Fè ti prezantasyon sa pou ou. Ou menm ki bezwen kèlkisanswa mikwo pou fonksyone. Kèlkisanswa mikwo ou bezwen pou fonksyone, nou gen yo disponib la. Lòt e lòt bagay ou va bezwen, nou gen yo disponib. Ou bezwen bagay sa ou konn kòman rele? Ou konn kòman rele? Sèlfi. Enben, ou kapab ekri m ou kapab rele m nan 829 573 82 73. M gen livrezon si w ta bezwen, si w ta pale m de livrezon. M gen livrezon. Enben, m pa t vin pou rete, m te, m te di w sa deja, m pa t vin rete. Men, talè. Jistavan m ale, ou pa. Ou pa. Pasyante. Ban m montre w yon bagay. Gad. Gad, ou wè sa a se yon bwa kòk. Si w wè byen, la li make 500 mil anpè. Ok. Li vin avèk tout fil chaje. Li vin avèk yonn, de, twa, kat, senk. Sa yo se pou antre kouran. Konsa tou, si gen ijans wap chaje la nan solèy. Eske nou wè? Pa bliye osi li vin avèk limyè. Wè? Wè? Osi li vin avèk limyè. Se la m te vle rive avè w. Tout sa yo se power bank, backup, telefòn. Ebyen. Si w gen bezwen yo, nan nimewo telefòn m sot ba w la, ou kapab ekri, ou kapab rele. Pa bliye, moun k ap pale avè w la se Sèlsiyis Enfo TV, zye w ak zòrèy ou. Moun pa oblije kwè nan rèv ou, men ou menm ou dwe kwè nan, ou dwe kwè ladan l. Si jounen jodi a m te kòmanse avèk 2500 pèso, w ap gade yon telefòn konsa, yon telefòn konsa, yon A16, yon A16, m pa bezwen di w anyen ankò. Enben w ap deja wè, yon A42. M pa bezwen di w anyen ankò. W ap deja wè e gen bagay. W ap deja wè gen bagay. Ya w ap deja wè gen bagay. Pase si m montre w 2 sa yo sèlman, m te di w m kòmanse avèk 2500 pèso, men jounen jodi a w ap wè kote m ye. Ok! Moun pa oblije kwè nan rèv ou. Sèlman ou menm ou bezwen kwè nan tèt ou. Se te yon plezi. Abòne, like, pataje videyo sa pou l ka voye jwenn yon lòt moun ki an nesesite. Pa bliye m bay klas tou. Oubyen fòmasyon.